Waw tifi sa toujou ap pale de sal reyalize toujou ap montre sal fè moun sa yo anpil fwa se anvye yo ye. Byenvni sou Influence platfòm kote ke wap jwenn tout bagay ki gen rapò avèk lajan, biznis epi tout sa ki ka edew reyalize rèv ou vini moun ou ta renmen ye demen an. Nan video jodi a nou pral pale de. Yon sijè ki trè enteresan, mwen se yon sijè ki vreman touche m e m panse ki touche anpil nan nou. Nou pral pale de pale de reyisit ou oubyen pa pale de reyisit ou. Enjoy reyisit ou oubyen pa enjoy reyisit ou. Tèt ou kesyon, eske w dwe pale de li, eske w dwe montre moun sa, eske w pa dwe montre moun sa. Menm jan tou gen moun k ap poze tèt yo kesyon, Eske yo dwe pale de pwojè yo? Eske yo pa dwe pale de pwojè yo? Mwen te fè yon video live deja mwen te pale nou nan lòt chèn mwen an de eske w dwe pale de pwojè w ou pa. E si tout fwa son sijè nou entèrese avèl tou, dim li an kòmantè epi map preparel pou nou ankò yn fwa, premyè fwa nan chèn sa. Reyisit son bagay ou reyalize fè. Son bagay ou tap goumen pou li oubyen se objektif ou te gen nan lavi w depi toujou ou reyalize l, ou rive fè l, oubyen s on bagay tou ou pa t janm panse ke w te ka reyalize men ou rive fè l. Mwen di w pa t janm panse w te ka reyalize l paske gen anpil faktè ki antre an kont. E m ap pran egzanp senp ansanm avèk nou, yonn nan reyisit ke pa egzanp mwen menm mwen fè, ke mwen pa t panse mwen t ap rive fè l, se achte yon pwopriyete nan peyi etranje. yon pwopriyete nan peyi etranje. Premyèman, paske nan lespri m, mwen pa t bezwen byen nan peyi etranje. Dezyèman, paske mwen te panse yo ekstrèmeman chè e ke ekonomikman mwen pa t ap janm ka rive fè l. Mwen pa di kòmsi mwen mete limit nan tèt mwen ke gen bagay mwen p ap ka rive fè, men kòmsi gen yon pwopriyete nan peyi etranje, E san ke m pa achte la kredi pou m ap peye chak mwa. Piske mwen m son moun ki pa renmen kredi, mwen pè kredi, mwen pa t janm pase nan lespri m m t ap gen yon pwopriyete paske mwen te toujou panse mwen pa pral achte yon bagay pou chak mwa pou m ap peye sou li. Men pa kont mwen pa t met nan lespri m ke m te ka travay pou m rive achte yon pwopriyete san m pa achte l a kredi. Nou konprann? Donk se sa. Anplis mwen pa t panse mwen t ap rive fè l a yon si jèn aj. Mwen te panse petèt lè m fin ti granmoun, mwen fin gen anpil lajan, ok men mwen pa t panse se yon bagay mwen t ap rive genyen. pandan ke mwen jèn. E reyisit ke mwen te espere se rive travay, rive reyalize tout rèv mwen nan sans kòm si genyen lajan pou m viv byen, pou m pa nan pase mizè. Sa yo se de bagay mwen te espere depi m timoun. An swa, li bon pou w pale de reyisit ou, paske ou kapab tounen yon sous denspirasyon pou lòt moun, konsa tou ou kapab, m pa konnen, nenpòt bagay, ou gen dwa santi w byen lè w pale de yon bagay ke w reyalize. Men gen kèk bagay fò w evite fè. Pa egzanp, lè w ap pale de tèt ou, ou pa dwe itilize de adjektif ni pozitif ni negatif. Lè w ap pale de reyisit ou, plis pale de yon bagay ou reyalize, de choz lan ke w pale de ou. Egzanp, si m ap pale avèk yon jèn, yon gwoup jèn ki swa gen menm pwojè ansanm avèk mwen oubyen m ta renmen ki swiv yon pwojè ke mwen genyen pou yo menm yo reyalize l tou, m pa pral pale pou m di mwen menm mwen s yon moun ki ekstrèmeman. entèlijant, m s on moun ki trè disipline, m s on moun ki vrèman byen prepare finans mwen, mwen, mwen, mwen, mwen. Mwen p ap fè l konsa. Li preferab ou plis pale de bagay la. Ok? Konsa tou mwen pa pral vini pou m di, a m s on moun ki vrèman pa gen talan, m s on moun ki vrèman dekourajan, men malgre sa m reyalize l kanmenm. Non. Pa itilize adjektif kalifikatif pou pale de tèt ou. Plis pale de bagay la. Ok, medam, nou wè jodi an la a, Mwen rive achte tèl kay, ou menm tou kapab. Kay lan, se konsa, konsa, se konsa m te rive fè l, se tatatatatatatatata. An pasan, poze m kesyon ou vle, si w ta renmen konnen kòman m rive fè sa. Donk, ou plis pale de bagay la ke w pale de kalifye tèt ou, oke. Moun nan k ap tande w lan, apre li gendwa kalifye, li gendwa fè yon imajinasyon, yon ide de ou, ou se entèl, ou se tèl fason, ou se tèl fason. Men, ou pa bezwen vini dirèk pou w kalifye tèt ou. Kite lòt moun k ap tande w la kalifye w. Dezyèm bagay ou pa dwe fè se pa minimize sa w reyalize. E pa egzanp, ou gen dwa te anvi fè yon vwayaj nan yon peyi kote tikè chè, yon egzanp mwen ba ou, oubyen yon peyi tikè pa chè tou, men ki te parèt vrèman difisil pou ou, oubyen ki te parèt menm enposib pou ou. E lè ke ou vin. reyalize bagay sa ke w genyen an, ou pa dwe ap minimize l, tankou pou ap di, oh se pa anyen, se jis yon ti machin, e pa menm yon machin nèf non, se yon machin dezyèm men, bagay, nope, no sweetie, non. Tout sa w reyalize, pran yo kòm de gran eksplwa, pran yo kòm de gran chòz, epi w ap wè, ti piti, ti piti konsa, w ap wè w reyalize de gran chòz, w ap wè sa w wè ki parèt minim nan je w lan, E o fil di tan wap vin reyalize sa ki pi gran paske ou son moun ki gen lanbisyon, lanbisyon nan bon sans, ou ta renmen grandi, ou ta renmen kontinye genyen, ou ta renmen kontinye fè. Donk sa ke ou wè ki parèt piti pou ou la, petèt pou yon lòt moun son grand choz, son ekstra, son gwo bagay li ye. Pa egzanp, yon moun ki achte yon machin dezyèm men, pou ou menm, ou gen dwa wè, oh, yon machin dezyèm men, voye non. Pou yon lòt moun, yon machin dezyèm men gen dwa se tout efò lavi l, tout travay lavi l, tout suè fwon l ke l mete ladan l. Donk se pou sa ou pa dwe minimize eksplwa pa w, jis fè yo etap pa etap, pwofite de yo, jwi de yo, pa kouri ap chèche adwat agoch, jwi de sa k rive w, paske gen yon lòt pwen tou kote ke. lè ou reyalize yon bagay ou pa disfrutal li ou pa enjoy li mwen menm mwen soufri anpil de ansyete mwen toujou di nou sa nan video m yo ansyete nan sans mwen fin gen yon teren mwen fin gen yon kay mwen anvi gen 2 mwen anvi gen 3 se yon bagay ki bon men anpil fwa li fèm pa disfrutal mwen pa jwi mwen pa enjoy sa m reyalize. E pi janm toujou di nou si nou swiv mwen nan Facebook, dayè al swiv mwen nan Facebook Influence lan, sansasyon de eksplwa dure trè trè trè peu, li gen dwa dure w yon jounen, li gen dwa dure w 2 zè tan, 24 zè tan, apre ou bezwen yon lòt eksplwa pou santi w vivan, ou bezwen lòt objektif pou kontinye viv. Tout vi w objektif ou se te achte yon kay, lè w achte kay sa ou bezwen yon lòt objektif pou kontinye. Viv, ou bezwen yon lòt eksplwa pou kapab reyalize. Achte yon dezyèm kay, achte yon twazyèm kay, ou bezwen tout tan yon bagay. E anpil fwa si w pa kontwole sansasyon sa, l ap vin ba w sa k rele anksyete, kote ke ou fin gen sa ou pa menm gen tan jwi de li, ou gen tan bezwen gen yon lòt, ou gen tan bezwen fè yon lòt bagay, donk se tèm ki anksyete ki fè w ka pa jwi anyen de sa w reyalize. Men anpil fwa, pran ti tan, disfruta l, enjoy ti minim bagay ou fè an, pa minimize l epi w ap wè konsa w ap fini pa reyalize de gran choz. Dezyèm chapit nan videyo sa, dezyèm branch nan videyo sa ke nou pral pale de li, se kòman ou dwe pale de reyisit ou, oubyen kòman ou dwe enjoy de reyisit ou. E, pale de reyisit ou se yon bagay ki bon, li bon pòsè ke, e, se tank ou wap, wap fon aksyon konkrèt, wap reyalize konkrètman, wap reyalize nan lespri ou ke, m fèl, mwen rive fèl, mwen reyalize l. Ok, anpil fwa, lè w pale de reyisit ou, reyisit ou e pa sèlman pou enspire de moun, e, m ap sensè ansanm avèk nou, anpil fwa li konn tou pou w santi konkrètman, ok, mwen fè l! Yo, mwen fè l, mwen fè l, ou konnen, mwen fè l! E w ap atann ke moun yo vrèman kontan ansanm avèk ou. Byen ke anpil fwa pa, e pa tout moun ki kontan. Gen moun k ap montre yo kontan yo pa kontan. Konsa tou, gen moun k ap montre w dirèkteman yo pa kontan. O, tifi sa toujou ap pale de sa l reyalize, toujou ap montre sa l fè. Moun sa yo anpil fwa se anvye yo ye, yo ta renmen reyalize sa w reyalize a, yo pa rive reyalize l epi yo pale konsa. Donk, pa fokis sou yo, fokis sou moun ou ka enspire epi fokis sou feeling ou santi lè w pale yon moun de yon bagay ke w reyalize. E ou santi w byen, ou santi w, ou santi w kontan de tèt ou konsa tou ou santi w ap itil moun k ap tande w lan. Li toujou enpòtan lè w ap pale de reyisit ou pou w plis itilize eksperyans ou kòm yon enspirasyon. E lè w glal yon bagay, lè w reyalize yon bagay, lè yon moun poze yon kesyon ou pa jis di bon m reyalize fè l paske m travay di, paske m redi. Non, li vrèman mye ou bay moun nan kòmsi ti pwen. Kòman ke li menm li kapab reyalize l. Paske li pa sèvi a anyen pou w ap di yon moun men kisa w logral, men kisa w fè, epi alafen moun nan pa menm konn kòman w te fè fè l. Alafen li pa menm konn kòman tou li menm si l ta anvi suiv ou, fè w tounen yon enspirasyon pou li, li pa menm konn kòman w te reyalize fè l. Donk li vrèman vrèman mye, li vrèman saj Toutotan wap di moun nan men kisa w reyalize, pou di l tou men kòman li menm li kapab reyalize l. Paske lè w di yon, nan yon konvèsasyon avèk yon moun, ou di m achte yon machin, li gen dwa di w, waw, kòman w fè, ki kòman w te fè, ki jan w te ekonomize, paske mwen se sòt de moun sa yo. Gen anpil moun ki pa poze kesyon sou bagay finans, mwen menm yon ti jan kirye, nan sans sa, m ap poze w kesyon, Ey, kòman w fè achte machin nan, kisa w te fè? Fòk ou gen amabilite nan ou pou ka di moun nan ok mwen te ekonomize tèl jan, mwen te sere lajan tèl jan, ou menm tou kapab reyalize l, konsa ou pa vrèman ap pale pale pou pale met la men w pale pou ede lòt moun. Twazyèm pwen nan menm branch sa ki enpòtan e si pa egzanp ou nan yon travay ou ta renmen gen yon ogmantasyon, li vrèman rekòmande pou w pale de sa w reyalize, de reyisit ou ansanm avèk patwon w. E ou pa fèl yon fason gwosyè, ou pa fèl yon fason pou montre ou son sovè li yo tankou ou son yon, e kòman ou di moun sa yo, moun ki kwè nan tèt yo twòp, yon konplekse, ou pap montre sa. Men ou ap montre men ki sa ou reyalize e ke èd ou presye nan konpani an, san ou menm tèl bagay petèt te ka pat menm jan, toutotan ou ap fèl ansanm avèk sajès. Mwen sonje mwen tap travay, lè mwen te ap etidye mwen te gen yon djòb, e kote ke mwen te ap travay nan yon chòp rad. Ok, mwen te sèl grenn anplwaye nan chòp rad sa. E patwon m nan te vrèman apresye m. M pase nan tout lokal yo e mwen te travay mwens tan. Mwen te travay sèlman 6 jèt tan paske m te lekòl lwen. Li te vrèman apresye m. E mwen toujou tou montre l ke mwen itil. Malgre m te travay 6 jèt tan, lè l te vin ouvè plizyè lòt lokal li te bezwen yon manadjè, se mwen l te pran kòm manadjè. Nou konprann? Donk mwen toujou montre l, wè, men ki sa m reyalize. Mwen menm lè map vann mwen vann avèk tout sanm, mwen vann avèk tout lanmou e ke kliyan yo toujou ap pote bon rapò pou mwen, mwen toujou ap raplel sa, mwen toujou ap fèl wè sa, ou konprann? Epi chak fwa yon kliyan satisfè mwen toujou rakontel sa tou menm si li menm li pata la. Donk lè konsa m montrel mwen m son moun ki gen kapasite pou sa map fè a, mwen son moun ki vrèman renmen biznis, ki ta renmen biznis pal la grandi, ki ta renmen wèl pi lwen, donk se konsa mwen mwen mwen fèl pou li menm li kapab wè egzakteman ke mwen itil, li bezwen, men ke si m bezwen yon lajan an plis, li kapab ban mwen l. Lè w selebre reyalizasyon ou, lè w pale de li, se yon boustè an plis pou non sèlman moun k ap tande w la, mwen di sa deja, men pou tèt ou tou, pou kapab wè, ok, si m te reyalize tèl bagay, mwen kapab reyalize plis. Si m te fè tèl bagay, mwen kapab fè plis. Donk se yon boustè pou tèt ou, pou ou kapab pale egzakteman de tout sa ou reyalize. Donk wala, mwen espere ke nou te konprann videyo sa, nou te renmen l, pa bliye mete yon like pou kapab montre m ou apresye videyo sa, e sitou lè reklam yo ap pase kite yo pase, se konsa YouTube peye m! Nou konnen chèn sa se pou epanouisman nou menm, men se pou epanouisman pa m tou paske yo I need that money! Gwo bizou pou nou, n ap ankò nan lòt videyo, bye! Hasta luego!